sa. Kisa o nivo de Synapoha nou gen kòm kòm enfòmasyon sou operasyon sa? O nivo Synapoha enfòmasyon ke nou genyen se ke m sot di l talè a Synapoha pa fonksyone nan voye monte. Synapoha tout sa nap fè pa egzanp si genyen yon rekòmandasyon ke nap fè nou ekri direktè jeneral lapolis la nou gen akize resepsyon nan men nou ki di ke nou te ekri direktè jeneral lapolis la sou sa sou sa nou gen akize resepsyon nan men nou. Gen de bagay lè yo rive, Synapoha a al chache enfòmasyon kote ke l jwenn li, kote l dwe jwenn enfòmasyon. E yo oblije ba nou enfòmasyon, paske polisye yo konte sou nou, piske 16 mil polisye a pa ka pran radyo, 16 mil polisye a pa ka e pran lari. Men, yo genyen nou kòm estrikti ki òganize anndan lapolis la pou al chache enfòmasyon. Pou ba yo. Fò m di w ke depi aprè sa k fin pase la, m prèske pa ka dòmi. Telefòn mwen dèfwa l friz, polisye k ap ekri nou, k ap rele nou, k ap mande nou, k ap di mesye, ki sa n ap fè? Ki sa k gen? Ki sa nou genyen kòm enfòmasyon? Men se tout ekip Synapoha a. Kòdinasyon an, nwayo, se tout ekip Synapoha a ki mete l otravay. Ok. E enfòmasyon yo? Bon, anpil moun ki pale sou dosye sa a, polisye Lazarre, yo mete yo dakò ke Non sèlman rezilta operasyon 12 mas la nan Village de Dieu se yon echèk, se yon fyasko, men yo di tou operasyon an li pa t prepare, li te manke sou tout kalite, kèlkeswa sou fòm ou pran l lan, kit se ransèyman, kit se enfòmasyon, kit se kominikasyon sou teren, yo mete l ansanm pou yo di l te mal prepare ki bay rezilta sa a, ki bay echèk sa a. Kòman nou menm onivo de Synapoha nou evalye operasyon sa a? Nou tande enfòmasyon yo, Nou konnen ke operasyon se menm jan lè ou pral fè pa egzanp ou lopital pa egzanp swa pye ou kase ou di mwens ou gen yon lòt pwoblèm ou ale lopital la doktè a gade ou li ba ou randevou pou vin fè operasyon an men atravè operasyon an gen yon ansanm de bagay ki sipoze met an plas pou pèmèt ke operasyon an reyisi. Li valab tou pou onivo lapolis. Onivo lapolis, se ke gen yon selil ki la, ki pou planifye operasyon an, de konsa avèk direktè jeneral lapolis la. An tèm de ransèyman, an tèm de materyèl, an tèm de bezwen. Ok. Fòk kondisyon sa yo reyini dabò pou nou kapab di bon nou pral lanse operasyon an. Ok.
Men, operasyon an, Li pa Gen operasyon ki fèt sib la ou sible a pa atann ke ou pral pote boure nenpòt kijan. Gon efè sipriz.
Gon efè sipriz epi genyen yon fason ke ou mennen operasyon an, etap 1, 2, 3, 4. Paske ou pa ka pote boure lakay yon moun ke ou pa konnen. Fò w franchi premyè etap la dabò, ki se planifye ok, franchi premyè etap la pou w rive kote ou dwe rive a. Men nan operasyon ki fèt a avanyè la, nou menm nou di ke gon bagay, gon prensip ki pa respekte atravè operasyon an. Ki prensip? Prensip ki pa respekte a sèke kisa l ye? Operasyon an ka planifye san pou san, byen planifye, men nan kuizin nan ap gon moun kanmenm kap koz operasyon an rate, kap rann ke moun vin di ke operasyon an li pat planifye. Eksplike n pati sa a, paske l trè sansib. M pral eksplike w.
Enfòmasyon ke nou genyen de bòn sous, operasyon an te byen planifye. Byen planifye, e tout ekip mete kanpe pou pèmèt ke operasyon reyisi. M wè moun yo pa souliye kesyon dwòn, te gen dwòn nan operasyon an pou te pèmèt ke yo kominike avèk polisye yo. Te gen dwòn kap sivole Vidal de Dieu kap bay vizyèl a wo kòmandman an. Te gen dwòn. ki ap bay enfòmasyon yo men genyen yon moun nan wo kòmandman an enfòmasyon ke n genyen de bòn sous gon moun nan wo kòmandman an se li menm ki pèmèt ke operasyon an rive kote w wè l rive la. Talè gon chèf gon polisye nan wo kòmandman ki sabote operasyon an? Yon enspektè jeneral ke nou pran leswen pou nou pa bay non l la men m panse ke trè byento gen de desizyon k ap pran. Yon enspektè jeneral sabote operasyon an. Sabote operasyon an. Waww. Li sabote
operasyon an. Genyen yon ansanm de prèv ke nou genyen ki pwouve ke operasyon an li sabote. Ok. Men sabote l sabote l la, li bay de kont òd oubyen li enfòme, li enfòme
bandi Vilaj de Dye yo? Li bay kont òd. Waww.
Pase m ba l yon pawòl. Dwòn nan Se li menm k ap enfòme polisye yo. Men ki danje k gen la, men ki danje k gen la. Men kote pou nou antre, men kote pou nou pa antre. Dwon nan gentan fè travay sa a deja. Li wè kote ke, paske nèg yo fou yon ansanm de twou anndan an. Dwon nan moutre twou yo?
Wi.
Waww! Wi. Yo moutre yo. Nèg yo fè yon seri de twou. Yo mete, èske ou konn wè ke sòlda yo ki konn nan lagè gon seri de sak. Wi yo fon tranche, yo fè de tranche, epi yo kamoufle l.
Yeah.
Yo mete sab nan yon seri de sak, de fason aske yo menm lè yo bezwen retire l, pou yo retire l pou yo pase. Ok. Ebyen. A chak fwa ke dwòn nan bay enfòmasyon, ke pou di polisye yo, atansyon, pa rantre, fè bak, men on twou devan, lè nou fin antre, nèg yo pral retire l, efektivman, se sa k pase. Dwòn nan montre ke lè nèg yo fin antre, gen de moun ki vini ki retire sab yo nan twou a, ki rann ke menm lè nèg yo ta vle fè bak, nèg yo pa ka fè. Sa vle di se lè nèg yo fin antre, kounye a la, li ap eseye tounen, yo tonbe nan twou a? Yo tonbe nan twou a. Drone nan bay tout enfòmasyon sa yo. Kidonk, lè kounye a la a, y ap kominike avèk responsab sa a ki te sou. Enspektè jeneral sa a.
Wi. Ki li menm te genyen kòm misyon pou te pèmèt ke operasyon an pase byen. Chak fwa ke drone nan ba l yon enfòmasyon pou l di kòmandan, mesye ou pa ka antre non. Li di non fòk nèg yo antre. Bon. Sa vle di li bay lòd li di nèg yo antre. Li bay lòd pou nèg pou nèg yo yo rantre. Men nèg ki atè yo pa konn sa kap pase a. Yo pa konnen si gen tranche sa yo, si yo pral pran nan gètapan sa. Nèg yo pa konnen.
Nèg yo pa konnen. E sak fè ke nou te dil talè a operasyon an kapab byen planifye. Men kanmenm ap genyen yon bagay ki koz. Mentnan ki motivasyon enspektè jeneral an chèf sa? Bon.
Jiska prezan, se enspeksyon jeneral ki pral konnen. Bon, m di enspektè jeneral an chèf, se enspektè jeneral, se pa enspektè jeneral an chèf. Se 2 bagay diferan. Wi, se 2 bagay.
Jiska prezan, se sèvis ki la a. Nou konnen ke aktyèlman la genyen enspeksyon jeneral ap tande l. Enspeksyon jeneral ap tande l pou founi eksplikasyon pa rapò a ansanm de enfòmasyon ke yo menm yo genyen sou operasyon an, kote ke se li menm ki dwe bay lòd yo a chak fwa ke dwòn nan bal enfòmasyon ki di ke li pa gen dwa avanse, li menm li avanse, kèlke pa m panse ke li gen yon pa de responsablite nan sa k pase a. Yo souvan di, kòmandan, bandi yo Tantakil yo, yo long. Yo genyen moun nan pouvwa, yo gen moun nan lapolis, yo gen enfiltrasyon, yo gen enfòmasyon avan menm ke lapolis rive sou yo. Eske, eske gen de bagay konsa? Son bagay konsa ki ta lakòz ke, paske se son trayizon si map konprann byen la enspektè jeneral la fè, enspektè jeneral la fè pa rapò avèk pwòp kò sa, pa rapò a peyi a. Eske se sa rantre nan kad enfiltrasyon ki genyen bandi yo fè onivo de lapolis ki ta fè ke enspektè jeneral sa sabote operasyon an konsa? Mwen menm, m panse ke. E menm jan ke nou menm o nivo lapolis, nou gen enfòmatè, nou gen moun k ap ba nou enfòmasyon, yo menm tou, yo gen moun k ap ba yo enfòmasyon. Souvan moun sa yo se polisye yo ye? E se sa ke yo di. Men, yo poko, nou poko, enspeksyon jeneral. Nou poko apwouve l. Poko ka pwouve l. Men, ofèt, moun ki dispoze enfòmasyon sou lapolis, ki gen, ki anndan lapolis ki dispoze enfòmasyon se lapolis, se polisye. Wi.
Wi nou konnen se vre. A mwen ke w ta al nan CSPN nan w al pran minis yo ki ladan l eksetera men se lapolis ki dispoze enfòmasyon yo. Wi wi nou konnen ke se se lapolis ki dispoze enfòmasyon sa yo men sa pa anpeche ke enfòmasyon yo fil enfòmasyon yo filtre pa egzanp si operasyon kapab echwe se ke se paske gen yon bagay ki pa pase byen Se menm jan tou, bandi yo yo menm, Men, yo, yo. an menm tan tou, si gen fuit nan enfòmasyon yo, fuit sa yo pa ka soti lòt kote ki bò kote yo, polisye yo? Ebyen se sa a. Sa se responsablite enspeksyon jeneral pou l menn ankèt pou l konnen ke ki kote enfòmasyon sa yo sò, sò, sòti. Souvan yo di ke gen, gen dè polisye ki an konivans avèk bandi, e ke nou, nou pa ka inyore l. Men enspeksyon jeneral poko pou pwouve sa. Se travay enspeksyon jeneral. Sa se travay enspeksyon jeneral pou yo di bon, anpil moun di ke gen de polisye ki nan kidnaping men yo poko janm arete yon polisye yo di ke ki sot fon kidnaping. Anpil fwa yo di ke gen de enfòmasyon ke se polisye ki bay yo, men yo poko janm arete yon polisye pou yo di ke polisye sa se li ki tap sèvi de tèl baz a tèl baz.
Yo poko fè l. E sa k fè ke li enpòtan jounen jodi a o nivo Synapoh a, nou mande ke fòk travay sa yo fèt. Fòk travay sa yo fèt. Mentnan, nou konnen swat se pratikman sèl inite delit ki gen anndan lapolis la ki kontwole dirèkteman pa le direktè jeneral de lapolis. Se li menm menm ki se, kòm m ta di w, nimewo 1 an chèf li, si w vle m pèmèt, si w pèmèt mwen redondans sa a, de swat la. Se li menm ki kòmande l dirèkteman. Kòman fè defayans sa rive? Ki responsablite direktè jeneral an chèf la? Direktè jeneral la, ki li menm kòmande swat sa yo, ki kòmande inite swat la, poukisa li menm li pa t pran an chaj kominikasyon an pèsonèlman? M panse ke wi, nou ka di ki responsablite direktè jeneral an chèf la genyen nan sa k pase la. Men, fòk nou konnen ke direktè jeneral la li akonpanye l de yon ekip lòt moun anndan lapolis la. M ka di ke de li gen yon li gen yon kabinè, li genyen yon ansanm de moun ki nan wo kòmandman lapolis la ansanm avèk li. Yon ti digresyon rapidman avan w avanse nan sa. Enspektè jeneral ki sabote operasyon, li nan kabinè direktè jeneral la? Li fè pati de wo eta majò lapolis la. Wo eta majò, men eske li nan kabinè a?
Men li gen yon pòs anndan direksyon jeneral lapolis la kanmenm. Trè byen, kontinye. Paske depi w Depi ou nan grad IG ou fè pati de wo kòmandman lapolis. Klè! Ok.
Men gen de moun ki gen gen de responsablite, gen de bagay ke yo responsab. Ok. Sou sa ke nou nou tap di la pou kesyon de. Direktè jeneral la. Direktè.
Responsablite l. Responsablite l.
M panse ke chak moun gon responsablite nan sak pase la. Men, operasyon an planifye, direktè jeneral la la tou. Men li gon, li gen yon ansanm de moun ansanm avèk li Ok poul di bon mesye jefwa kesyon kominikasyon an se sou responsablite w li ye kesyon bakòp la li sou responsablite entèl kesyon ranfò a li sou responsablite entèl paske yon sèl moun paka responsab tout sa radyo ap bay enfòmasyon pou voye bakòp sa wi direktè jeneral la gen poul wè avèk li Men, an premyè chèf, li respons, moun ki responsab sa a, se li k dwe fè, ki dwe fè kontak sa a. Paske, operasyon an, chak moun gen responsablite yo anndan operasyon an. Pou sa k pase la a, ke chak moun fikse responsablite yo. Direktè jeneral lapolis la, yo planifye operasyon an, yo bay chak moun responsablite yo de operasyon an, ke chak moun pran responsablite yo. Ke chak moun ki pèmèt ke e operasyon an pase jan l pase la, tire la reverans. Paske fòk nasyon an gon eksplikasyon. Lapolis sa gen 26 an, se pou la premyè fwa ke gon bagay konsa k rive. Lapolis sa gen 26 an, se pou la premyè fwa nan mwens ke yon mwa gen 5 ou 6 polisye swat ki mouri. Sa pa fèt fasil. Fèt fòk gen eksplikasyon ki bay. Fòk nasyon an konnen ke men sa k pase. Fòk lè w gen yon responsablite, ou pa rive pote rezilta pa rapò a sa w gen kòm responsablite a, fò w di se fòt mwen. Fò wo kòmandman konnen ke chak moun ki patisipe nan pèmèt ke operasyon sa a pase jan ke l pase a, plas li pa la ankò. Èske se vre Polisye yo, swat yo, sou teyat evènman an, yo t ap mande ranfò lòske yo an sitiyasyon difisil pandan pandan lontan yo pa jwenn ranfò. Voice yo. Voice yo vrè? Yo pwouve l wi. Paske nou menm sa k pase? Nou te ale nan lopital Bernamez. Nou rankontre avèk 3 polisye. 3 polisye yo. Pami sa k blese yo?
Pami sa ki blese yo. Se te 8 Genyen 5 ki rantre lakay yo. Lè nou rive, gen yon ekip Synapoha ki t ale. Lè nou rive, nou jwenn 3 polisye yo. Se 2 bòy avèk yon swat. Nou kesyone nèg yo. Yo pale ansanm avèk nou. Sa w wè m sot di w talè a, se nan sa nèg yo pran. Nèg yo rantre, yo fin rantre, epitou nèg yo al fouye twou yo. Alò, twou yo te deja fouye, yo retire sab yo, yo debleye yo. W ap swiv nan yon videyo kote ke gen 2 blende, yon nwa avèk yon krèm, kote ke y ap tire nan vit krèm nan. Wi, ki imobilize. Ki imobilize.
Epitou sou kote l, pa dèyè l genyen. On blende. Blende sa a, se blende boy ke l te ye. Sa k fè blende sa a pa t gentan ale, se paske kote lòt blende a ye a, li pa ka pase. Blende sa a se nan yon twou ke l ke l tonbe. Blende jòn nan.
Jòn nan.
Epitou l vin bare lòt blende boy la. Ki fè ke li pa ka pase. Polisye swat la fè nou konnen ke te genyen, e sak fè ke jiska prezan m wè gen anpil moun yap di ke se 4 polisye k mouri, men nou menm nou konfime ke gen 5 polisye k mouri. Luc Dorpierre mouri tou? Wi. Wi.
Paske. Li pa fè siy siy de vi. Nan tout lopital yo pase yo pa jwenn li. Men bandi a tou nan vilaj jezi di pral fè antèman pou 5 moun. Se polisye. Donk se konfime.
5 polisye. Wi.
Ki donk.
Menm si nan nòt ofisyèl yo yo pa mansyone Luc Dorpierre. Wi.
Men m panse ke se yon fot grav ke nèg yo fè. Wi. Lè yo fè l, yo pa sipoze pa mansyone non l. Nou ka di ke li pòte dispari, men omwen fòk nou mansyone l. Wi, paske li te nan operasyon an.
Li te nan operasyon an. Nou pa ka sèlman mete non 4 polisye sèlman epi tou li menm. E li menm. Lyonel Lazarre, èske se vre bandi yo nan moman n ap pale la a, nan Vilaj de Dye, yo dispoze de yon blennde fonksyonèl, operasyonèl? Klè. Li klè. Ke nou wèl nèg yo fè video e yo voye imaj vini yo di ke sa se blende entèl sa se blende entèl la wè nou wè yo fè foto sou li e m te kapab kalifye se youn nan pi bon blende ke lapolis la genyen wi paske li pi rezistan pa rapò avèk lòt yo lòt ti jòn yo wi li pi rezistan e lèse m di w tou ke m ap di tout moun ke blende sa yo. Yo pa fèt pou tip doperasyon sa yo. Blende jòn yo? Wi.
Yo pa fèt pou tip doperasyon sa yo. Answit tou, operasyon sa yo, yo pa ka fèt avèk blende sa yo. Blende sa yo kapab itilize kòm de kouvèti, kòm de boukliye. Pou transpòte twoup tou, byen antandi. Pou non sèlman transpòte twoup, operasyon sa yo fèt polisye yo atè. Èske ou konn blende a, y ap abrite yo, Bon kote blende a epi tou pou yo ale nan sib ke yo prale a. Kidonk, jan operasyon an fèt la, e sa fè son operasyon ki sabote selon enfòmasyon ke nou genyen o nivo sis Sinapo a, se ke operasyon an pat fèt pou nèg yo te rantre Vilaj de Dye denkou. se pèmèt ke nèg yo fè yon avanse, si ou konn pase nan zòn nan, ti mòn nan rete an, rete sou ti mòn nan, epi tou nèg yo ap refoule nèg yo. Lè gen avanse k ap fèt, gen nèg ki anba kòb k ap fè avanse. Paske ou pa ka al fè Operasyon sa a pou ret anndan blende. E nèg yo yo menm ou pa konnen, nèg yo nan nan tout kwen. Nan tout koridò.
Nèg yo nan tout kwen. Se lakay yo antre, yo konn chak santimèt ki genyen nan. Efektivan, efektivan.
Kidonk, mwen menm m panse ke sa k pase a, li fè nou mal. Men mesye Jefwa, fòk chak moun tire konsekans. Responsablite yo.
Konbyen polisye ki te enplike nan operasyon sa a? Nou konnen genyen 5 ki mouri, genyen 8 ki blese. Konbyen ki te enplike? Jiska prezan nou poko jwenn chif la. Aw.
Nou poko jwenn chif la. Men si nou te kapab kontwole pa egzanp 3 blende ki rantre anndan an. Alò, ki al fè penetrasyon anndan. Se 3 blende ke li ye. Omwen si ta genyen prè de 6 oubyen 7 polisye nan chak blende.
Sa gen ta fè anviwon 21.

Men se se rès yo. E enfòmasyon fè konnen e ou tande dè voice ke nèg yo voye anndan an ki di ke gen yon polisye ki pa mouri ki nan men yo.
Waw. Wi.
Gen yon gen yon polisye swat mwen kwè se Wisler konsa si m pa twonpe m. Non men yo yo yo mete Wisler nan nan moun ki mouri yo wi. Désilus Wisler. Bon. Li fè pati de 4 moun otorite yo di ki mouri. Bon. M pa konnen.
si misye mouri men enfòmasyon ke mesye vilaj yo bay fè konnen ke gen yon polisye ki pa mouri ki nan men yo ki avèk yo anndan. Mentnan, avèk bon blende sa ki nan men gang yo e ki moutre tou yon gwo zam manch long yo gen, yo di se yon M 50 e vre? Ou te wè l?
Eske se yon M 50 paske Nan kad konsiltasyon ke nou te pran nou menm, M 50 la se yon zam ke e sou machin ke yo ka mete l. Se sa, se sa konsiltasyon nou yo fè nou konnen. Nou pa konn zam ki nan men nèg yo si efektivman se yon M 50. Oubyen yon M 60.
Yon M 60.
Malgre sa tou, m pa kwè yo itilize zam sa yo ankò. Pa egzanp lè w pran M 60 la. M pa kwè. Nou ale pi lwen nan konsiltasyon nou. Fè nou konnen M 50 la se omwen yon zam ki ta kapab sou yon machin. Nou pa t janm gen sa nan lapolis la? De memwa ou menm, ou pa t janm wè yon zam konsa? Bon, ou konnen ke l ap vrèman difisil pou w konn tout asenal
lapolis la. Mètnen kesyon m ta pral poze w Lazare, èske avèk bon blende sa operasyonèl gang yo genyen nan Vilaj de Dye e yo gen bon zam tou, li pa pratikman redwi kapasite posiblite pou ke yon fon entèvansyon anndan an kounya la? M pa kwè sa non. M pa kwè. Paske e lapolis la se inik fòs de lòd ke nou gen la jiska prezan. Ok. Men depi gen volonte, depi gen mwayen, lè konsa la a gouvèneman an ta sipoze fè kòmann yon ansanm de materyèl rapid la. Rapid, paske se pa volonte ki pa genyen o nivo de polisye yo, pou polisye yo. Nou pa ka bese lè bwa. Fòk nou travay. Men, fòk gen materyèl. Jounen jodi a la, polisye prè jiska prezan. pou yo mennen operasyon anndan. E sa k fè ke nou menm o nivo Senavo a, nou mande gouvèneman an, fò l aranje l, kèlswa fason an, kò polisye sa yo, fòk paran yo jwenn yo. Li pa fè sans. Se minimòm nan.
Se minimòm nan. Li pa fè sans pou n gen de polisye ki ale. nan yon misyon yo mouri jan yo yo mouri la a yo imilye yo yon enyèm fwa ok epi pa gen anyen kòm entèvansyon ki fèt pou pèmèt ke paran yo rann yo yon dènye omaj se doub pèn paran gen gen la a tank yo pa jwenn kò a yo pap ka fè dèy yo mètnan èske nou menm o nivo de synapo a nou estime fòk ke te gen yon repons rapid ki te bay aprè 12 mas la gade Mesye Jefò, inèdtan apre sa k fin pase a la, repons la te sipoze bay. Otomatik. Otomatik! E m ba w garanti, repons la t ap pote rezilta. Pase nan moman an, tout polisye te mobilize. Polisye a te vin reprann konfyans moun yo ankò. Si w ap suiv atravè rezo sosyo yo, kòman yo solidè avèk moun yo. Kidonk, se pa t kenbe nèg yo, se te pouse E yo tap pote rezilta. Se sak fè ke nou estime ke pa gon volonte vre. E pi, fok gen ranfò. Si w gen 3 blende anndan, fò w mwen gen 4, 5 blende deyò an bakop. Jistemen se sa m ta pral mande w. M pale avèk yon polisye etranje ki di m yo menm lè yap mennen operasyon, jan de operasyon wo nivo sa yo, gon ekip Alfa Gon inite alfa ki fè penetrasyon an, men gen inite beta a ki la tou kap tann, ki an alèt kap tann. Kot inite beta sa nan lapolis la?
Eske yo genyen l? M pa konnen si yo genyen l. Men sof ke nou konprann ke sak pase a gen yon neglijans e pwochèn fwa fok wo kòmandman lapolis la konnen ke avan y al fè operasyon sa yo, fòk tout dispozisyon sa yo pran, fò yo gen yon ekip de ranfò ki la a. Ou ka imajine, nèg yo ap voye voice depi a nevè di maten. Detrès, yo an detrès. Y ap pran bal, yo an detrès, jiskaske nèg yo rive sou yo, pa genyen pyès bakòp ki vin jwenn yo. Ou pa mobilize gad kot sou lanmè a ki pou ap bay nèg yo bal ki pou pèmèt ke nèg yo fokis sou gad kot epi tou pou ka rantre. Pou detounen atansyon yo.
Pou detounen atansyon yo paske lè w fè l konsa nèg la vin genyen li vin yo li vin gen 2 kote ke y ap frape l. Wi. Gad kot. Sou lanmè a.
Sou lanmè a. Epi atè genyen.
Epi tou atè a.
Gen polisye yo. Gen polisye. Kap frape. Lè sa ou met nèg la nan yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. Nou menm onivo Cincinnapo a, nou se polisye. N ap mande minimòm nan gouvèneman an, paran yo, polisye yo ap tann kò kòlèg yo pou rann yon dènye omaj. Yo di ke.
Fòk mwen souliyen ke mwen genyen plizyè polisye ki zanmi'm, ki te lekòl ansanm avèk mwen, lekòl klasik, ki te nan inivèsite. Yo ap rele avèk dlo nan je, yo ap rele'm pandan tout vandredi pou yo ap eksplike'm sitiyasyon an. Son bagay ki ekstrèmman grav. Men gen anpil nan yo tou ki souline'm ke la yo an mòd de dezangajman. Sa di ke yo, lespri yo pa sa, yo pa sou sa, yo, yo, yo pa sou sa. Menm mo a, yo pa sou sa, yo pa sou travay, paske yo demoralize. Eske o nivo de Sinapo a nou fè fas avèk sitiyasyon sa yo, polisye yo, yo demoralize apre sa k pase a, yo pa sou travay? Avèk plizyè polisye nou pale, o nivo Sinapo a, nou pale avèk mesye yo. Nou di yo ke nou konprann sak pase a li fè yo mal se kòlèg yo li te kapab yo menm tou sa ki pase a men fòn pa kite moral la afekte twòp lè w kite moral la afekte twòp ou vin pèdi tout bon sans ou ou vin pèdi tout bòn refleksyon ou ke ou ta sipoze fè Nou sèmante pou sa. Men l natirèl tou wi, nan yon sitiyasyon sa. Dakò. Non m dakò. M dakò avèk yo. Se sa k fè ke talè a, nou di ke fòk lapolis la gen yon travay ke l fè pou pèmèt ke moral polisye yo remonte. E youn nan bagay ke ki kapab pèmèt moral polisye yo remonte, se wè ke yon operasyon fèt la a oubyen gen yon, gen yon lyezon ki fèt petèt avèk Kwa Wouj avèk yon lòt enstans, pou mennen yon diskisyon pou pèmèt ke yo rekipere kò polisye yo. Se youn nan, se youn nan bagay ke si yo fè polisye yo kado, yo fè fanmi, yo fè pitit polisye yo, yo fè madanm polisye yo, yo fè manman polisye yo kado, ta pèmèt ke yo jwenn kò yo e se youn nan bagay ke kap pèmèt ke polis yo reprann fòs. Wè wè kounya la nan moman ke mwen ap ap pale avèk ou la e moral polis yo atake. M tap pale avèk on on gran chèf gon ansanm de bagay yo poko ka fè kounya la. Repons la te sipoze bay le jou menm. Piso ki te 4 jou pase, li pral mande lòt kalkil. Pou remobilize moun yo. Remobilize yo. E lè w ap remobilize yo a, fòk ou remobilize avèk yon garanti. Pou nèg la konnen ke sa k pase 5 nèg yo la a, se pa sò sa tou ki pral tann li. Fòk gen de garanti. Fòk nèg la konnen ke li gen minisyon. Se ta fè 2, 3 èdtan ap batay, ke l gen minisyon an kantite pou li batay. Nèg a konnen ke li gen de blende ki apwopriye avèk sa. Nèg ap konnen tou, lè l mande bakòp li an difikilte l konnen ke nan 10, 15, 20 minit gen de bakòp ki tou prè a. Paske operasyon sa yo, lè wap mande bakòp, bakòp la pa sipoze e nan 2, 3 zèdtan non pou l rive. Fò l la. Fòk li la a petèt omwen on kilomèt oubyen Si yo mande bakòp. 5 di minit fò l ka entèveni.
5 di minit fò l kapab gentan entèveni. Ou ka imajine polisye k anndan blende yo pèse yo pran bal. Nou wè yon polisye bòy ki pèdi yon dwèt li. Se. Kote Li mete bouch zam ni an poul tire pito yon katouch pase Li pran wi ki sòt pran bal pal wi Li kase dwèt dwèt Li wi nou gon lòt police boy ki di ke Li pran yon katouch misye ap viv avèl paske kote Li a yo paka yo paka ekstrèl non yo paka retirel. Èske w konprann sa m di w? Kidonk, mwen menm, m panse ke operasyon yo mande lòt planin. Ke tout moun ki te la a, n ap pèsiste sou sa. Paske, gen de responsablite ou te genyen. Pa egzanp, m kapab di, ou menm ki la antanke jounalis. Ou responsab sal nouvèl, Magik 9 oubyen m pa konnen. Ou genyen yon kòdonatè. k ap kòdone sa k ap pase anndan sal dè nouvèl la. Men, si kòdonatè a gen yon responsablite pou l make sure ke lè gen yon konferans de près ke yo envite nou, tout preparasyon fèt pou n ale, ou vin aprann ke jounalis la pa ale, ou gen kòm devwa pou rele kòdonatè a pou mande l ki sa k pase Apa yo voye envite nou nou pa ale. La kapab gen on sanksyon k pran pwochèn fwa li pa fèl. E sak fè ke nou pèsiste sou sa, tout moun ki te responsab pou pèmèt ke e operasyon an pase byen, ki rann ke li rive la jounen jodi a. Fòk responsabilite yo fikse. Fòk responsabilite yo fikse. E se sa ke nou ap mande wo kòmandman lapolis la, CSPN nan. M panse ke trè byento Gen de voice ke la presse ap genyen pou yo genyen pa rapò avèk responsabilite sa yo de lòd ke drone nan tap bay epi tou chèf la tap di non fòk fòk fòk nèg yo antre a chak Ou gen tou sa sou ou?
Ah tande. Tout kominikasyon sa yo? Nou menm se enfòmasyon ke nou nou Nou kolekte? nou kolekte, lè pou nou bay yo a la presse ap jwenn yo e lè sa responsabilite yo ap fikse. Men sa tout moun ap bezwen konnen se ki motivasyon chèf sa a ki fè ke li bay kont òd sa yo malgre dwòn nan enfòmasyon ki rekeyi nan dwòn yo ap di moun yo pa avanse gen tranche atè a li menm li fè yo antre.
Motivasyon ekstrèmman enpòtan. Pou kiyès l ap travay? M panse ke
enspeksyon jeneral genyen pou li bay repons sou sa.
Mentnan, kòmandan, ou soulinye genyen 3 dènye jou sa yo gen pou pi piti 9 polisye ki mouri. Ou pran 5 nan Vilaj de Dye yo e 3 lòt yo, kote yo mouri? Alò,
e samdi a, e pandan ke nou nan. Samdi 13 mas.
Samdi 13 mas, pandan ke nou nan Bènamez, nou genyen reprezantan nou ki nan Kwadèboukè ki enfòme nou ke genyen yon polisye Polifront bandi atake. Bandi atake, yo tire sou misye, misye al mouri devan lopital Medsen San Fwontyè Taba. Nan menm samdi swa, non, dimanch swa, non, samdi swa, genyen yon polisye BLTS ki ap travay Okap, misye mouri nan Ariz la. Sa fè 2. Nan menm sware sa. Yo touye l? Wi, li pran bal. Ok. Li mouri anndan, anndan Ariz la. Regleman de kont, ensekirite. Jiska prezan.
Bagarre. Gen moun ki di ke se regleman de kont, men nou menm o nivo Synapoh a, nou pa vle fè fuit an avan. N ap kolekte enfòmasyon toujou. N ap kolekte enfòmasyon, m panse byento ke n ap bay yo. Nou gen yon lòt polisye ki se 22 èm Pwomosyon sa fè ke m ap voye senpati mwen bay tout pwomosyon an pa rapò avèk youn nan polisye yo ki mouri. Sa vle di se yon polisye yo di m ki te nan zòn baz Rilaks e gè t al achte yon fritay epi tou li pran 2 bal. Li pran 2 bal. Kilè? Dimanch?
Samdi swa.
Samdi toujou 13?
Wi. Samdi swa li pran 2 bal, yo kouri lopital avè l, li tèlman bay san. Li mouri.
Li mouri.
Ki donk sa fè prè de 8 polisye nou ka di jiska prezan nan mwens ke 2 jou. Ki tonbe.
Ki tonbe.
M konnen revandikasyon, griyèf, fristrasyon anndan lapolis la yo anpil. M resevwa, ou pa premye polisye m resevwa nan espas sa. M ap ba w yon lòt envitasyon pou ke n vin pale de griyèf yo. Men m konnen la tou, polisye yo trè enkonfotab, avèk 2 ou 3 polisye ki te o sèvis de jij Dabrezil lòske yo te arete l e ke Dabrezil, jij la, li libere e polisye sa yo ki te nòmalman, legalman mete a la dispozisyon de jij la pou asire sekirite l, yo toujou nan prizon. Sinapwa a te panche sou dosye sa. Jiskaprezan onivo Sinapwa a nou twouve ke nou, nou, nou pa konprann sa k ap pase la. Sa k fè ke nou, nou pa konprann sa k ap pase, mwen menm mwen te fè pati de sekirite rapwoche Gédéon. Sèke, ansyen direktè Gédéon. Sèke. Michel-Ange Gédéon. Michel-Ange Gédéon. Tout kote misye la, bakòp li avè l. Nou la. Nou pa bezwen konn sa l pral regle. Non m pa bezwen konnen.
M pa bezwen konnen ki sa chèf la pral regle. Sa pa gade m. Vi prive chèf la, li pa gade m. M konnen ke m gon misyon pou m sekirize vip a. Kèlkeswa kote l ye.
Kèlkeswa kote l ye a. Ok. Polisye sa yo se 2 polisye ki arete le 7 fevriye avèk jij la. Se Fleurant Jean Narcisse, 22 zièm pwomosyon ki gen 9 an detachman avèk jij la. Genyen Carl Steven Herard ki se 19 èm pwomosyon ki gen 7 an avèk jij la. Epitou gen 2 lòt polisye ki se Dachelin Senfort epitou Jean Robinson ki yo menm se 2 ajan dap ki te avèk Mèt Mario Beauvoir ki te nan espas la. Polisye sa arete sou baz yo di ke yo fè pati don ekip ki tap konplote pou fè koudeta. Ok, yo jwenn 2 dokiman ki siyen kote ke se non jij Dabrésil ke yo jwenn. Men, nou arete jij la, nou arete polisye yo. Jij la libere, nou stil kenbe nèg yo nan prizon. Sou ki baz nou kenbe polisye yo nan prizon lè n konnen ke polisye sa yo, se travay yo ke y ap fè? Nou libere jij la, polisye sa yo stil rete nan prizon. Aktyèlman la a, nèg yo ap mal manje, y ap mal dòmi parapò avèk dènye evenman sa yo ki sot pase la. Sen jistis! Psst nou trouve ke se enjistis li ye nou menm kisa nou fè avoka synapoh a map salye la mèt Jean Ronel Sistanis ki depoze yon rekèt sa pral gen on mwa nan pakè kwadèboukè pou mande libere polisye yo ke nou trouve ke yo arete enjis Si nap ou a pote plent nan enspeksyon jeneral nou ale yo tande nou sou plent ke nou ke nou pote a enspeksyon jeneral di sou pe yap kominike nou rezilta plent la nou ekri direktè jeneral lapolis la poun di direktè jeneral lapolis la vwala ke men genyen 4 polisye ke yo arete de fason ilegal Nou swete ke gen entèvansyon fèt pou pèmèt ke polisye yo libere. Paske pa genyen sou ki ki chaj ou retni kont polisye yo. Ke lapolis la menm te mete o sèvis de jij la. Ke lapolis la te mete o sèvis jij la. M M kat ke nou pran nan men polisye yo se pwopriyete leta ayisyen, polis nasyonal dayiti ke ke yo ye. Poukisa jij la libere polisye sa yo rete nan nan prizon nèg yo pa byen eta san san sante nèg yo ap detèryore gen 4 lòt polisye ke yo te arete e e e e tigwav nèg yo dèlma 30 33 jiska prezan yo pa janm di anyen avèk nèg yo si gen de desizyon nap pran ke nou pran desizyon kont nèg yo si gen de bagay ke nou repwoche yo. K enspeksyon jeneral pran responsablite l. Mwen menm pito polisye yo te enspeksyon jeneral yo te an mezi ke yap moute chak jou nan enspeksyon jeneral ke nèg yo pat nan prizon. Omwen yap tande yo bon bagay. Omwen yap tande yo. Direktè jeneral lapolis la te anonse ke. Gen yon ankèt enspeksyon jeneral ap ouvri sou sou sou polisye yo. Men m pa kwè yon ankèt kapab dire 4 4 sen mwa pandansetan ke ke ke nèg yo. Donk lè w mete tou sa ansanm sa fè yon yon gwo pakè de de fwistrasyon ki genyen anndan anndan lapolis la. La m p ap abò a a al abòde kesyon salè, grad ansanm avèk ou. Men ann pran yon grenn aspè e avan nou pèmèt ou adrese w dirèkteman a kòlèg polisye w yo. E e ekipman, èske nou gen ekipman adekwa pou n fè travay nou antanke polisye? Eeuhh
N ap pran yon senp egzanp avè w. Nou konnen ke gen dè inite anndan lapolis la, pa egzanp lè ou pran swat, nou konnen ke swat se yon inite ki plis, ke se anbasad amerikèn, se yon seri de lòt ki ekipe yo. Lè w pran BLTS tou. Eeuhh. Tout moun konstate l. Lapolis la pa gen ase de ekipman. Polisye yo pa gen ase de ekipman. M panse gon polisye k ap travay nan nan lari. Jan peyi a ye la, chak polisye ta sipoze genyen yon jile. Yon jile ki pou pèmèt ke omwen polisye a pwoteje l. Fòk polisye a ta gen radyo kominikasyon si l an danje pou l kapab fè fè mesaj la pale, fòk machin ke polisye ap travay la fòk son machin ki an eta si gen poul retire kòl li retire kòl ok pou le moman la ou kapab wè ke gen de polisye ou konn wè ki nan lari a inifòm yo blaze men se pa fòt nèg yo non sèlman nèg yo pa touche byen kounye ou paka mande polisye a se li ki pral pran kòb li ankò. Chache fè inifòm. poul poul fè inifòm ou paka rann leta sèvis sa ke leta pran responsablitel fristasyon yo anpil yo anpil sinapoa te fon vizit premye janvye ki sòt pase la sou kot dèzakaden an nou vizite yon ansanm de komisarya ak sou komisarya vizit sa fèm konprann ke nan ki eta polis yo ap travay vizit sa fè nou konprann ke nan ki kondisyon polisye sa yo ap dòmi. Ou ka imajine, n ap pran senp egzanp avè w. Sou komisarya Karyès, m ba w garanti, ou an difikilte la, ou gen w bezwen, pa antre nan sou komisarya Karyès la paske pa gen w douch, pa gen w twalèt pou pou nèg yo. Nèg yo se nan vwazinaj yo fè bezwen yo. Karyès, yon sou komisarya. li pa fè sans. Nou fè devwa nou antanke kòdo sina e antanke sen sendika. Nou fè rapò nou remèt bay direktè jeneral lapolis la pou n di l konsa ke nou te fè tèl vizit men sa nou jwenn nou estime ke jan polisye yo ap travay la li pa bon. Fòk gen de repons ki fèt pou reponn a bezwen komisarya sa yo. Nap tann repons. E si repons sa yo pa bay, nap fè yon rapèl pou Direktè Jeneral Lapolis la pou n di l atansyon, polisye yo pa dwe viv nan kondisyon sa. Kòman nou konprann desizyon gouvènman an pran pou li entèdi oubyen revoke tout otorizasyon vit tenten? Nou menm nan Lapolis nou pa t bezwen otorizasyon piske se chèf nou ye. Men yo mande nou tou pou nou detente vit machin nou. Kòman onivo de Synapoha nou konprann enfòmasyon sa? Jiskaprezan, jis avan ke nou rive nan kesyon sa, Talè ou te di ou pap pale de kesyon bay grad la, men kanmenm sa li ekstrèmman enpòtan. Ou wè si m pa ta pale de kesyon bay grad sa la. Ou te ka toufe w. Ou tap toufe. Se youn nan pwoblèm ki kreye fristrasyon anndan lapolis la. Fristrasyon anndan lapolis la, kesyon grad. Non sèlman kesyon grad, lè w fin bay polisye grad la, arive. Ajiste salè l a grad la.
Ou ka imajine, N ap fè yon ti parantèz, lè w pran diznevyèm pwomosyon ki genyen katòzan de sèvis, diznevyèm pran sèlman de grad. Paske lè w sot akademi ou tou soti ajan 1. Wi, se klè.
Ok. Donk sa se pa bay ou ke se pou yon grad li ye.
Ou tou sot soti avè l. Twazan apre, diznevyèm ta sipoze ajan 3. Ajan, ajan de. Ajan de, wi.
Sizan, nan sizan yo, yo ta sipoze ajan twa. Men yo gen katòzan la, yo stil ajan twa. E yo gen dezan la depi yo pran grad ajan twa yo poko janm, janm peye yo. Ajiste yo. Dizuityèm pwomosyon gen kenzan. Li pran de grad. Men yo gen prè de 3 zan la yo ba yo grad yo poko janm ka peye yo. Venteyinyèm pwomosyon si m pa twonpe m li gen onzan oubyen douzan, jiska prezan yo ajan 2, yo poko janm ba yo grad, yo pran yon sèl grenn grad sou douzan! Hein! Pansetan, règleman lapolis la di ke chak 3 zan polisye a sipoze pran grad. Yo ap di bagay la la,
kòmandan. Ew konprann mta diw gon bagay kap bouyi anba a la anndan la police la ki ka ap pete nan figi mesye dam la kenpot moman la dire. Men li klè, li klè ke sak ekri a li pa respekte. Li pa respekte. Lè w pran 22 zyèm pwomosyon ki gen 10 ans, yo pran w sèl grad. Yo ajan de, e moman rive la yo gen 4 an depi yo te pranl, moman rive la pou yo pran grad la. Tout sa yo se se fristrasyon. Li melanje avèk yon ansanm de lòt pwoblèm ke nèg la genyen. Nèg la gen pwo pwoblèm grad ke lèl rive poul jwenn li pa ka jwenn li. Li gen pwoblèm salè, Li gen pwoblèm materyèl li pa genyen, kòman ou ka di m moral nèg sa li pral oke? E kote l ap fonksyone a, komisarya l ap fonksyone a? Komisarya ke li ap fonksyone a li pa apwopriye? Menm twalèt ou sot di m gen ki pa genyen? Non gen, ah sa sa e tris, se tris. M panse ke bagay yo mande rekalkile, bagay yo mande refèt. Nan kesyon grad la, M panse ke direktè jeneral lapolis la ap gade nou la e l ap tande nou. Se yon bagay pou l rezoud le pli vit ke posib. An nou vini sou vide tenten an. Ok. Kòman nou konprann sa? O nivo Synapoh a, nou twouve ke se yon bòn desizyon. Ok. Se yon bòn desizyon men petèt ki mal pran. Petèt jan desizyon an pran se pa t konsa ke li te sipoze pran. Paske li klè ke yon yon senp kominike pa kapab pran yon desizyon konsa. Paske, banm yon pawòl, jounen jodi a la, eske map di moun yo se dwa yo ke yo pa konnen? M pap di sa non. Men, fòk mesye dam ki pran desizyon ta nan gwo difikilte la wi. Paske dwa moun yo se pou respekte yo tou. Lè kounya ou di ke moun nan al peye 10.000 goud pou jwenn otorizasyon tenten. Moun nan peye l. Men ou pa ka rete yon bon jou tou ou retire dwa pa l la non. Fòk gen eksplikasyon wi ke ou ba li. Kòm nou nan yon moman ki vrèman frajil, ki difisil pa rapò avèk ensekirite a, kidnaping nan, konpreyansyon moun yo fè yo konprann ke Fòk, fòk yo fè l. Nou gen kèlke pwen nou pral abòde rapid la piske limyè wouj mwen gentan, gentan, gentan limen. Ki relasyon Synapoh a genyen avèk gwoup ki anndan, ki di ki anndan lapolis la, Fantom 509? Nou konnen yo? Nou gen manm nou ki ladan yo? Synapoh pa gen pyès relasyon avèk, avèk, avèk gwoup, gwoup Fantom. Nou pa gen pyès relasyon. Sof ke nou swiv menm jan ak tout moun. Nou swiv menm jan ak tout moun ki nan lari a. Dèfwa lè nèg yo sot, sot soti. Dèfwa nou menm e sou rezo sosyo ke nou wè nèg yo sot soti. Men tout se polisye oubyen gen ladan yo ki pa polisye? Jiska prezan nou pa ka di. Jiska prezan nou pa ka di l. Paske nou pa gen rapò ansanm avèk yo. Nou pa konnen yo? Nou pa konnen yo.
Sof ke Yo di ke yap batay pou, yo se dè zonbi, yap batay pou polisye ki vivan yo. Men o nivo Sinapa nou pa gen pyès rapò avèk yo. Plizyè moun yo kidnape Lazarre, yo di ke moun ki kidnape yo a vin avèk machin SE, Sèvis de Leta, yo di yo ke yo genyen inifòm lapolis sou yo. Eske o nivo de Sinapa nou diskite sa pou nou konnen kisa pwoblèm nan ye, kisa bagay la ye? Nou rete kwè ke gen dè mezi kap pran. Gen dè bagay ke nou pa bezwen di la, Men, nou diskite l. Nou pale avèk moun pou n pale. Onivo Synapoh a, n ap raple l e n ap toujou di l, gon pakèt rezon pou polisye vin entegre Synapoh a. Paske, nou menm, n ap fè yon travay teknik. N ap fè yon travay teknik.

Synapoha ap kolekte 100 pousan de sa w bay la pou n reponn avè w. Pa egzanp, kouwè priz an chaj n ap fè pou polisye ki nan prizon yo, mete avoka disponib pou yo. Yes, yes.
Kidonk, lè, pa egzanp, ou bezwen san, Synapoha ap met fòs li nan balans la avèk kotizasyon w bay la Pou fè w jwenn. pou nou fè w fè w jwenn li. Ou nan prizon, sa depann de sa ou fè a. Kotizasyon lan pral tounen vin jwenn ou. a san pou san. Ou mouri non sèlman a san pou san ke kotizasyon li pral jwenn ou, e gon lòt 20 pou san ke nou menm nou pral ba ou. Ok. Nou gen finansman lòt kote?
Se antre nou. Piske kotizasyon yo, se manm Synapoha ki fè yo. A otè konbyen yon polisye kotize? Yo a gen limit?
Bon Nou fikse on limit. Konbyen euh.
Trè byento nou ap bay li. Ou pap dil. Ok.
Mentnan mentnan e avan dènye kesyon Donel Lazarre, kisa o nivo de Sinapo a nou estime, nou mande pou gouvènman an ta fè nan moman sa la a pou fanmi polisye ki blese, pou polisye ki blese, pou fanmi polisye ki mouri yo. M konnen youn ladan yo se jwenn kò yo, men ki lòt akonpanyeman nou egzije yo pran de fason selèr?
O nivo Sinapò a nou yon lòt fwa ankò n ap redi l ou sot di l, n ap mande gouvèneman an tanpri fè nou jwenn kò polisye yo. Se youn nan pi gwo sèvis ke l ka rann nou, l ka rann fanmi polisye yo. E lòt bagay ke n ap di, dwe gen yon prizanchaj ki fèt rapid. pou paran polisye sa yo. Nou pa ka lage yo konsa. Leta pa ka lage yo konsa. E nou sezi tande, nou pap rive nan kesyon politik la, men m pa vle pyès moun kalifye de sa k pase Vilay de Dya kòm yon match ke lapolis t al jwe li pran gòl. Kontrèman a sa Premye Minis lan di. Wi.
M pa kwè ke 5 polisye ki mouri yo rezime avèk on gòl. On match dire 90 minit. On jwè kapab pran on katon jòn, wouj, yo mete l deyò. Men aprè 2 match l ap retounen jwe ankò. Li vivan. Fò n pa touye polisye yo on dezyèm fwa, on twazyèm fwa, on katriyèm fwa atravè deklarasyon sa yo n ap fè la. Pawòl sa yo afekte polisye yo plis lè Naya konnen ke yo konsidere l kòm on balon
ok se on match ke li al jwe wi nan on match swa gon ekip ki genyen oubyen pèdi oubyen yo fè match nul men ekip yo ap toujou ap toujou la tout vivan nan moman sa Se modere konfò. Se de desizyon ki ta sipoze ap pran rapid pou di bon polisye yo men sa k pral fèt men sa k pral fèt. Paran polisye sa yo te sipoze on kote y ap pran swen, y ap pale avèk yo, y ap konnen kisa pou yo fè.

E
bwa sa ki nan ponyèt mwen an vle di yon pakèt bagay. M panse ke lapolis la an dèy, tout polisye an dèy. E si n ap ap lanse yon mesaj jodi a bay tout polisye, pou nou di polisye yo ke chak grenn polisye k ap travay la mete yon yon bwasa nwa nan ponyèt yo an siy de solidarite avèk kòlèg polisye nou yo ki mouri. Sinapou a tris pa rapò avèk sa ki pase yo. N ap di fanmi polisye yo ki mouri yo, nou bò kote yo. N ap di kòlèg polisye ki lopital yo, Sinapou a bò kote yo. N ap di madanm, pitit polisye ki mouri yo, ke yo pa jwenn kò yo pou yo fè antèman yo, ke nou ansanm avèk yo. Nap di tout polisye kenbe moral yo wo m konnen ke yo atake m konnen ke gen anpil nan yo kap kriye preske chak jou men se pa lapèn pou nou bese lèbra tan toujou jwe anfavè nou antanke polisye. N ap mande gouvèneman an mete mwayen adekwa pou yo wè lapolis la yon lòt fason. Sa k pase jounen jodi a, se lemonn li revòlte, si n ap suiv yon seri de twit k ap fèt. Se lemonn ke li revòlte. Piske li revòlte lemonn, Ann pwofite de okazyon sa pou n dote lapolis la de mwayen ke li sipoze genyen. Pwochèn fwa lè gen yon operasyon, ke tout moun ap kontan de operasyon an. N ap di kòlèg polisye nou yo, kenbe la pa lage. Kenbe la, nou konnen moman difisil, nou konnen ke moral la pa o bo fiks pou yo travay, men nou pa ka kite lari an. Nou pa ka kite komisarya, nou pa ka kite baz yo. Fòk nou kontinye viv, fò n kontinye travay. Paske popilasyon an konte sou nou. Lè yo nan lari a, se sou nou ke yo gen espwa. Se sou nou ke yo konte. Direksyon jeneral lapolis gen plis travay pou nou fè. Tout moun nou estime ke ki pa ka fè travay yo, pa ka pote rezilta, mete yo sou kote. Paske ou menm se rezilta w ap tann. Ou menm fòw konnen ke antan ke jounalis, lè wap sot la, ou konnen ke ou pral lakay oubyen ou pral nan aktivite w san kè sote. Tout moun ki paka bay rezilta, se mete yo so kote. Chak sak pase fòk nou fikse responsablite a. Jounen jodi a moun ki responsab ke gen fyasko sa, ki mete peyi a, ki met lemond ajenou, bon, ki mete leta ajenou, Paske m wè gen moun ki pran ke polis yo mouri wi polis yo mouri men sa se drapo peyi m chak fwa ke lap drive atè se peyi a ki pran kou jounen jodi a se gouvèneman ki ajenou se nou menm ki ajenou paske nou pa pran responsablite nou nou pa fikse responsablite nou m panse ke gen travay pou nou fè sendika yo nou konsidere yo. M ap salye mesye dam SPNH yo, enspektè, enspektè Lundi. Sendika yo gen wòl yo anndan lapolis la. Nou konsidere nou kòm pòt pawòl lapolis la. Paske se nou k vizite komisarya yo, se nou k pale avèk polisye yo. Direktè lapolis la pa ka pale ak dimil, kenzmil polisye, men nou menm nou ka pale avèk yo. Nou ka pale avèk yo. Revandikasyon yo nou pote yo ale. Direksyon Jeneral Lapolis, nou konte sou nou. Nou kwè nan lidèchip Direktè Jeneral Lapolis la, paske m pa kwè ke m ka mete an dout lidèchip yon Direktè Jeneral Lapolis lè n konnen ke kantite grad ou pase avan ou vin Direktè Jeneral Lapolis. Men èske moun ki bò kote l yo ap ede l fè travay sa? Èske pa gen moun ki bò kote l kap ee tankou ansyen direktè jeneral lapolis la te di l lap kòde genyen kap dekòde eske direktè jeneral lapolis la pa pran nan sa la aktyèlman la kidonk nou koube nou byen ba devan sa ki pase a devan polis yo ki mouri Merci Mesye Geffrard pou envitasyon. Mèsi, mèsi. E bim se Brigad Entèvansyon Motorize? Motorize. Nou la pou n bay vip sekirite, se, se. Non, non, non, non. M pa kwè se vip. Bim fè pati de Lapolis Nasyonal Dayiti. Si w ap remake l, w ap wè bim nan tout entèvansyon yo ki, ki, ki ap fèt la. Bon, se, w ap jwenn gen dè polisye bim ki an detachman. Ok, menm jan ou jwenn li yon pakèt lòt inite yo.
Lionel Lazarre, mèsi bokou paske w t avèk nou aswè a. Kouraj! Mèsi bokou, Mesye Jefra, se mwen ki pou remèsye w. D'une façon spéciale, m ap salye tout manm Synapowa yo nan tout 10 depatman jewografik peyi a.